pou m kapab salye les internautes e de fason patikilyè jounalis ki vin pran pwen dprès sa. Se byen malere m ap entèveni sou yon dosye k ap fè aktyalite kote ke pèsonèlman mwen pa renmen vwa sa paske li pa gen etik okontrè li se yon mankman a la magistrature. Sepandan de nos jours mwen wè.

C'est quoi l'histoire? Mèt Michel-Ange te gen yon dosye sivil devanm anfas Mèt Mésidor Guiteau. Mentnan se t yon dosye lwaye. Desizyon an soti kontre Mèt Michel-Ange e yo degèpi Mèt Michel-Ange. Men Mèt la te gen dwa toujou pa dakò avèk desizyon tribinal la, lalwa bay dwa pou l fè rekou, ce qu'il n'a pas fait. Men fort de cela, mwen menm a ma kalite kòm jij, mwen aple pou m respekte avoka e respekte aksyon avoka ap pwodui paske sè le vœu de la loi. Yon dezyèm fwa, mèt la te gen yon dosye li vin devan m avè l, se yon kliyan ke l genyen, li. Kliyan lan ap bay yon mekanisyen ranje yon machin, epi vin gen yon pwoblèm ant mekanisyen an e pwopriyetè machin lan. Lè mèt la pote dosye a ban m, mwen gade dosye a, mwen wè kote ke kliyan mèt la te bay 50 mil goud a mekanisyen an, e mekanisyen an lè m konvoke l, li di majistra a, wi mwen resevwa 50 mil goud. Men kòb la pa ase pou fè travay la paske son pwoblèm de transmisyon. Mwen di mèt la mwen paka baw manda damne paske lafè è purman sivil paske se yon kestyon de yon pwopriyetè de kamyon ki bay range yon machin mentnan mekanisyen an monte yon pyès lachte a gen ti pwoblèm mwen panse son evalyasyon pou ki fèt avèk yon ekspè Pou pèmèt ke kesyon an rezoud, mwen pa te bay mèt la manda damne a. Men suit nan menm tribinal la, li twonpe yon lòt majistra, l al pote dosye a, li remanye dosye a e lòt jij lan bay manda damne, yo arete sitwayen. Men mwen, mwen kwè kòm titilè tribinal la, mwen pa gen pou m entèfere. Nan dosye 15 jij, tou senpleman tout sa ki gen rapò avèk administrasyon, je suis le responsable en premier lieu, men de concert avec les autres juges. Lè majistra tande non m ap site nan dosye a, moun yo arete ap eksplike, majistra mande m, majistra, kòman dosye a te ye? Gen lòt te gentan sezi de dosye a. Mwen di, wi, men men ki sa m te fè. Enben, majistra di, si se yon bagay konsa kòlèg, pa gen rezon pou m kenbe nèg la nan prizon, Mwen panse se rès kòb pou pwopriyetè a bay pou ke mesye a fin ranje machin nan. Men moun ki tap ranje machin nan Mekanisyen se pa yon moun ke m ka mete yon non sou vizaj li, mwen pa twò byen konnen l. Men genyen yon pè ki sou boulva, pè anglikan, ki te vini, ki pale avè m. Li di ke se moun kap travay avèl nan legliz la, donk le fè ke pè a entèveni pou li, mwen menm mwen te konprann sa paske sèt en pwèt, se pa nenpòtre ki. Mentnan, yo bay mèt Jèminal kenbe yon machin kòm garanti pou ke mekanisyen an ranje machin nan. Men, sa yon jij fè mwen menm mwen pa ka entèprete l paske l'appréciation du juge est souveraine. Epi, bagay la te rete la. Men ki sa mèt la fè? I itilize yon sèten ti kari ki t ap sal imaj ni pè a, ni mwen menm, ni lòt moun. A sèt epòk, ti kari te ban m yon chans, m pa konn si se paske Pitkò twò mechan, li te rele m. Lè n fin bay esplikasyon, li di m, Ayisha, si se konsa, m pa ka ay sal ou sou Facebook. Mwen di, Monfrè, si ou vle sal, sal, si w pa vle, sal. Paske. Map jwe menòm majistra Samuel Philippot. Sosyete a konte sou mwen e jiska prèv di kontrè mwen menm mwen nan de bòn vwa paske gen de zaksyon ke m poze Okap donk mwen pa di lòt jij pa ka poze yo men fòk yon majistra ou gen kouraj ou respekte tèt ou pou te poze aksyon sa yo. Dènye bagay ki pral fè mèt la Pran sitiyasyon sa, lapolis te arete yon gwoup de moun nan Arimaj. Mentnan, nan dosye a, lapolis adrese seksyon Nò. Men sanbleretil lapolis te pran moun yo de pa e dotipò, ni nan seksyon Sid, ni nan seksyon Nò. Lè m gade dosye a, mwen wè anndan dosye a, pa genyen anyen ladan l kòm enfwaksyon, kòm chaj. Mwen di s on dosye pou m klase paske pa genyen matyè, ensoufizans de matyè. Men sanblerèltil mèt la avèk yon lòt avoka ke m pa vle site non l, yo te gen tan pou pale avèk paran moun ki te nan gadavi yo e te menm kòmanse pran kòb. Se sa moun yo temwanye m tribinal la. Mentnan genyen. Vice délégué de Boy, Samuel Pierre, ki rele m nan telefòn, ki di, Majistra, gade kòman ou ka ban m yon kout men, paske genyen yon sitwayen ki devan w lan, avoka a mande 50 mil dola pou libere, yo ofri l 20 mil, li pa dakò. Mwen di, Kòman se fèt si l. Mwen di, Se pou dosye avoka a plede. M pa konprann. Epi m di, Ban m yon ti tan, kòm m pral tande dosye a. Ban m yon ti tan. Lè m rive mwen di moun yo, Èske yo mande nou lajan? Moun yo di, Wi. Men, sa w tande a, ou di pwa chaje. Moun yo di, Senkant mil, ven mil, trant mil. Men nèg yo te kòmanse ap pran yon dimil goud, yon kenz mil goud. Men se nan lari, jan w konnen moun k ap vann papa, dab konsi, se kanpe konsi pran ti monnen nan men. Men se yon bagay pou di avoka resevwa moun nan yon kabinè, li moute yon dosye, epi li vin tribinal. Non, se jan w tande l la. Kounye a. Lè m rantre mwen kòmanse odisyone moun yo, avoka yo kòmanse fè bwi, y ap di konsa, non dosye a pa pou seksyon Nò, non dosye a se pou seksyon Sid. Sanblerètil, yo te gentan fè sètèn planifikasyon, bon, ke m pa konnen, men se sa enpresyon an bay. Pandan mwen di m ap depòte m de dosye a, m ap retounen l nan SDPJ, e sesi, mwen te rele Mon Fiston ki te responsab SDPJ, mwen di voye vin pran dosye a, Paske m wè avoka yo gen twòp enterè, yo kòmanse ap di dè sotiz inapwopriye ak on avoka pa rapò menm deontoloji. Epi, Monfiston di, non majistra, se Direksyon Santral Lapolis ki voye yon dosye ba w, avoka pa ka ap ba w presyon ladan l. Mwen di mwen pa pran presyon non. Se pou ou gade m moun respè, pou m gade dignite m. Lè m gade jan popilasyon ap soufri, moun ap plenyen, moun yo gen konbyen jou depi yo arete, mwen di moun yo lapolis sezi m avèk yon rekèt. Men sa l di nan rekèt la. Li rakonte yon istwa e mwen di, pa genyen chaj, il y a une suffisance de matière, mwen libere tout moun nou pa gen lajan pou nou peye pèsonn moun. A!

e ki mande nou pou nou envite yon sitwayen kote yo te gen kliyan yo ki se yon dam ki jwe bòlèt nan men yon enstitisyon ki pa vle peye. Mwen envite faktè ki te ap vann bòlèt la e li vini tribinal la, li di majistra dam sa se kliyan m li ye, ke l prezan, ke l pa prezan, mwen toujou vann li bòlèt e pandan l nan travay li rele m sou telefòn, Li voye boul yo banm, mwen vann li boul yo. E lè m fin fè fich la, mwen fè foto fich la sou mach, sou telefòn mwen, mwen voye foto a bay dam nan. Mentnan, i di dam nan genyen, se paske dam nan genyen yon milyon goud, mesye yo pa vle peye l e se mwen yo lage nan sitiyasyon. Lefètke se yon faktè i ye, i pa gen responsablite pou y peye, se bay pou yo bay defisi pou l peye. J'ai invité le responsable Donk, li pa vini On dezyèm fwa ankò li pa vini Twazyèm fwa, Mèt Michel-Ange vini nan biwo m Calmement, dans le respect d'un magistrat et d'un avocat, nou pale Mwen di Mèt Michel-Ange, men sa pou fè nan sitiyasyon an Vini avèk machin nan pou n al gade nan diplikata Pou n wè efektivman èske te gen yon vant Èske fis sa madanm nan gen sou telefòn nan, èske l kòrèspon. Pon nou. Aa sa ki nan duplicata. Li di ok majistra pa gen pwoblèm nap fè sa. Lè m gade, mèt la voye on dosye ban m pou m voye di m de kèl dwa sa oj pou m al poze sele sou enstitisyon a yo. Mwen di a, sanble mèt la gon pwoblèm. E s tout sa map di w la, si gon ankèt, gon bagay ki vle klè, tout nan dosye tribinal la, nan nan grèf tribinal la. Mentnan mwen di mèt la non, nou jis vle fè limyè, an nou vin ak machin nan pou n gade nan duplicata. Mentnan pati a tounen ankò devan m, Mèt Lunel Pierre voye yon rekèt ban m ankò ki mande pou m poze sele. Sele se yon mezi konsèvatwa paske yo gen 1 milyon goud yo ki an peril. Lè mèt la fin ban m rekèt la, mwen ap poze sele sou enstitisyon an. Mentnan, olandemen dam nan vini li di m ke yo ofri 80 mil dola. Pouy ba sa va ki dim non fòl touche m di a gon pwosedi ki deklantche madam kite pwosedi a fè chemenl gen yon lòt pwopriyetè bòlèt yo pale avèl ki gen bon rapò avèm ki relem nan telefòn men gon rezon k fèm pa sitel men bòlèt li make la sajès kounya li di pipo kisak ka fèt mwen di mèt se pa pipo kisak ka fèt dosye a lajistis ke avoka plede mentnan depi w poze sele mèt Michel-Ange ban nou rekèt pou nou leve sele efektivman Mwen rann ou òdonans a la leve dè sele. La lwa di gen de je w ka fè opozisyon a la leve dè sele. Swa ou fè l sur les lieux ou au greffe du tribunal. Mèt Lunel fè opozisyon a la leve dè sele au greffe du tribunal. Qu'est-ce que nous avons faire? Nous avons dresser le procès verbal d'opposition à la levée des scellés. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Mwen ranvwaye pati yo par devant le doyen ki è

Si li pa dwe peye. Donk mwen menm e m oblije fè limyè sa sou kesyon petèt e piblik la e entènot yo yo kapab on ti jan plizoumwen edifye. Paske m pa renmen fè sa. Edikasyon m pa vle sa. Epi anplis deontdoloji de la majistrati yo pa vle sa tou. Men lè mwen mèt la soti de gè. Mèt la se chak jou mèt la pouse on vèsyon, mwen oblije pran dwa de rezèv mwen pou m esplike sa. E mwen menm m ap di ke on avoka, si m ta pran avoka pou defann mwen, mwen panse se rekou pou fè. Men on avoka pa ka gen menm atitid a on machann pap padap. Kòm avoka, ou fè rekou a yon dosye, ou pa ka tann desizyon soti. Si se jij Phillipo ki t ap pran desizyon, ou ta ka gen yon ti dout, paske se mwen k poze tout premyè aksyon yo. Men se pa jij Phillipo k ap pran desizyon an, e desizyon an poko soti. Donk, mèt la pran devan an, ap kraze vizaj mwen. Bon, men m ap di, mesyedam, se vre, Gen feblès nan jistis peyi a. Mwen konsyan de sa. Men mwen menm, mwen di l, nou mèt konte sou mwen kòm jenn gason, otan de fwa nou gen posiblite pou nou bay jistis, n ap bay jistis. Paske tout aksyon m poze Okap yo, mwen panse on jij ki febril, on jij ki gen baz kote w byen klere, on jij ki nan tout bal k ap jwe, se pa on pwoblèm non pou on jij al anbyanse l. Men, avèk èd Tit Majistrati, nou genyen dè prekosyon pou nou pran. Men mwen menm, otan de fwa genyen matyè ki vini devan m nan dosye, m ap aji o non de lalwa. Donk, mwen regrete atitid sa a ke mèt la genyen kòm avoka, se pa yon bòn atitid. Se yon atitid bawo a dwe kòrije. E se maten, devan nou menm kòm jounalis, le batonye de lòd etè vni dan mon biwo, akonpanye de konseye Mèt Dolce, E mwen eksplike bagay la, konsèy la sezi de dosye a, yo pral mande mèt la pou vin founi eksplikasyon. Kòm kons, kòm batonye a deja okouran, epi bawo a pa ka konvoke m tou, paske mwen menm m fè pati don pouvwa, le bawo est un corps, donk yo ka voye yon delegasyon vin pale avè m kòm jij pou m bay sètèn eksplikasyon. Men mwen mwen panse ke bawo a dwe mete a la hauteur de cette situation e mande avoka yo Lè yo nan sitiyasyon konsa, pito yo konsilte lòt ansyen avoka, konsilte liv yo pou ke yo fè pwosedi yo mache. Men on avoka pa ka gen atitid sa a, se nenpòt ti sa avoka a gen, pran Facebook, donk mwen menm si m ta gen on avoka, ou gen de tèl tanperaman, de tèl manyè, mwen menm m ap revoke avoka sa, Paske mwen peye fòk gen yon travay ki syantifik. Donk, mèsi paske nou te vini. Mwen panse oditwa a nap konprann, men sa pap dekouraje n. Depi moun merite kòd, kòd. Pa gen kesyon de gran nèg ni malere, se jistis nap fè. Mèsi a vou tous.